Se yon nouvèl ki vreman trist pou anonse, se ke viris la li gentan rive andan Brezil. Depi lè te gen yon granmoun de 60 ane daj ki te soti an Itali epi li desann nan mitan San Paolo avèk menm viris sa. E depi lè sa tou, viris la li pa janm sispann ap pwopaje andan tout Brezil. Nan tout eta ki genyen o Brezil yo, gen anpil ladan yo ki gentan afekte pa viris sa. Men, pou nou rann videyo nou an pli kout, nou pa pral site non chak eta sa yo ki gentan afekte avèk viris lan. Men, nou pral site kèk eta ki pi enpòtan toujou nan Brezil ki gentan afekte pa viris sa. Bò an tèt, nou gentan genyen. São Paulo ki gentan afekte pa viris sa avèk nenpòt 286 moun ki gentan genyenn ke ka konfime. Epi an apre ankò nap jwenn Rio de Janeiro ki gentan gen apeprè 65 ka ki gentan konfime, moun sa yo se swen yap pran la. E youn nan eta ankò ki trè enpòtan e ki trè pwòch nou, nou menm ki nan Rio Grande do Sul ki se Santa Catalina. Santa Catalina ki gentan gen apeprè 20 ka moun ki gentan. konfime ke yo genyenn, se swen moun sa yo ap pran, bagay la vrèman grav la tou Santa Catalina, e nou menm ki nan Rio Grande do Sul ki se youn nan eta ki trè enpòtan anndan Brezil la, e li gentan gen apeprè 28 ka ki gentan konfime anndan Rio Grande do Sul, se sak fè si yon moun anndan Porto Alegre ki se kapital Rio Grande do Sul fòl pran anpil prekosyon poul pa atrape viris la pou l pa pwopaje l anndan Rio Grande do Sul la paske Prezidan Bolsonaro ap pran anpil mezi pou l kapab konbat kontre viris la e nou menm pou nou kapab plis pran prekosyon tèt nou evite sòti paske gen anpil bann moun ak kòmanse rete lakay yo yo pa vle sòti koz ke viris la toujou ap pwopaje e nou menm tou fò n gentan pran anpil prekosyon avèk pwòp tèt nou. Kantite moun ototal ki gentan afekte pa viris la o Brezil se 621 moun ki gentan afekte ki kap pran swen pou jiska prezan anndan Brezil nan moman aktyèl ke nap pale a la. Nou ke genyen 621 moun ki gentan afekte pa viris la o Brezil, men kantite moun ki mouri an toujou ret trè minim paske li rete avèk 7, 8 moun sèlman ki gentan mouri pa maladi a. Kowonaviris la li gentan koze anpil bagay anndan Brezil, nou pral site kèk bagay li gentan koze anndan Brezil, kèk bagay tou ki gentan fèmen ki pap fonksyone pou le moman la anndan Brezil. Premyèman, li gentan fèmen avèk tout lekòl, avèk tout inivèsite ki tap fonksyone, paske Prezidan Bolsonaro te gentan bay lòd pou fèmen tout bagay sa yo anndan peyi a. Youn nan dezyèm bagay ankò ke viris la li koze anndan Brezil, sè ke pa ka gen match foutbòl ankò ki jwe. Sa prèske fèt nan tout lemonn, ann Itali, ann Angletè, ann Espay, tout kote yo nèt. Tout bagay yo nèt vin bloke la koz ke viris la ap pwopaje de moun ak moun. Twazyèm bagay li koze anndan Brezil ankò, li vin fè ke gen yon mank dalkòl. Mank dalkòl, alkòl pou kapab dezenfekte men w si tout fwa ke ou menm ou te fin touche avèk yon bagay ke ou pa t dwe touche. Avèk alkòl sa, li kapab toujou pwoteje w pou men w pa afekte pa viris la. E moun yo tèlman vin achte bagay sa anpil, vin gen yon mank bagay sa anndan peyi a. Mwen menm la, si m pa egzanp mwen bezwen achte alkòl, m pap kapab jwenn alkòl pou m achte koske tèlman moun yo achte l, vin pa genyen nan sipèmache, vin pa genyen nan famasi, pa gen bagay sa ditou. Youn nan bagay ankò ki tèlman manke anndan peyi a ankò, se kach nen pou w kapab pwoteje tèt ou ankò de kowonaviris la. Youn nan bagay ankò ki pwobab pou li rive anndan Brezil, anndan tout Brezil nèt, sèke tout konpayi avèk tout sipèmache Gen yon posiblite pou yo fèmen nan semèn k ap vini an la. Se pa yon bagay ki gentan konfime. Y ap tann, y ap gade pou yo wè kòman viris la ap pwopaje anndan peyi a. Selon jan ka a ye, yo pral fèmen tout konpayi avèk tout sipèmache k ap vann bagay. Se sa k fè gen anpil bann Brezilyen ki gentan kòmanse achte anpil pwodui met lakay yo. Yo gentan kòmanse achte. Anpil manje, anpil manje, lè tankou wal nan makèt isit la, ou tèlman wè brezilyen wap achte yon ta de gwo charyo bagay paske yo pa ta renmen rive rete an karantèn epi yo pa kapab jwenn manje pou yo manje lakay yo, sak fè yachte bagay, yo fè anpil prevansyon, nou menm ayisyen nou kapab toujou swiv metòd sa, pran anpil prevansyon pou nou menm pou nou kapab ap pa soufri grangou, si tout fwa ke nou tout nèt ta rete an karantèn, tout bagay nèt vin fèmen pou nou menm nou pa soufri grangou anndan Brezil. Bon, kounya n ap vire an Itali, se yon enfòmasyon nou menm nou p ap bliye pase, se ke pou moman la, Itali, yè, li kraze tout le mond antye avèk yon enfòmasyon. Tout moun te gentan konnen ke maladi a li pran nesans an Chin, e se la tou ki te gen plis moun ki mouri pa maladi a, se la tou ki te toujou genyen plis moun ki te enfekte pa menm maladi sa. Men Itali li menm li gentan depase Chin an tèm de moun ki gentan mouri pa maladi kowona viris la. Nouvèl la konplètman eksploze lemond, tout moun nèt sezi bagay sa, paske yo pa konprann kòman ke maladi a gentan ravaje tout Itali konsa. An tèm de nimewo de Chin avèk Itali, avèk moun ki gentan enfekte nan tou lè 2 peyi sa yo, Chin, ki gentan gen 81 mil moun, n ap wè nivo a vrèman bese, paske li te gentan atenn apeprè 90 mil moun. Men Itali li menm avèk tèm de moun ki gentan enfekte pa maladi sa, li gentan rive apeprè avèk 35 jiska 36 mil moun ki gentan enfekte avèk maladi sa an Itali. An tèm de nimewo moun ki gentan mouri nan 2 peyi sa yo, n ap pran Chin. Chin genyen apeprè 3250 moun ki gentan mouri pa maladi sa. Men Itali li menm ki gentan depase Chin, prèske yon semèn, 2 semèn li gentan depase Chin, li gentan rive apeprè Avèk 3 mil 405 moun ki gentan mouri pa menm maladi sa ankò. Youn nan kesyon anpil moun ap poze pou jiska prezan la, sè ke yo pa janm konnen, yo pa kapab janm konprann mistè sa. Kòman viris la li fè pwopaje si rapidman an Itali konsa? Non sèlman li gentan pwopaje anpil, epi tou li gentan tiye anpil moun tou, se sak fè poko janm gen yon moun ki gentan eksplike ka sa, kòman li fè pwopaje rapid e tiye Kantite moun sa, kantite moun nan vrèman wo. Lachin tèlman gentan wè Itali tèlman antrave anba viris sa, Lachin menm voye anpil medsen avèk 20 ton de medikaman pou yal bay swen an Itali. Bon, nap sòti an Itali pou nou fon rive an Ayiti. Yè, m te tande prezidan tap pale, li konfime gentan 2 moun ki gentan genyen deja an Ayiti. Men daprè kèk enfòmasyon, yo di ke moun sa yo ki genyen nan se pa vrèman Ayisyen. Se kèk etranje ki gentan konfime ke yo genyen. Men ou gentan konnen viris sa li vrèman atrapan. Si gentan gen kèk moun ki gentan genyen nan espas la, li fò e difisil pou pa gen lòt moun ankò ki gentan infecte pa menm virus sa. E jodi a la ankò map tande ke Woody Woodboy gentan infecte pa maladi sa, yo te di konsa l tap sot jwe an Europe. Men mwen menm se pa yon enfòmasyon ke mwen mwen konfime, se pa yon bagay ke mwen mrale nan yon sous konsa, m pa kapab ni konfime l konsa, m tande l nan bouch moun. E menm jan yè tou, m tande ke Blondine gentan enfekte, men mwen menm, mwen poko konnen okenn enfòmasyon de bagay sa yo, se sèlman nan bouch moun mwen map aprann bagay sa yo, poko gen okenn ka, m poko gade yo nan okenn sous pou m konfime ke moun sa yo genyenn tout bon. Youn nan bon nouvèl nou pote pou nou kapab fèmen avèk videyo a, se ke gen anpil medsen an Frans ki gentan rankontre antidòt pou viris la. Antidòt sa, se yon antidòt ke yo te konn itilize pou yo geri moun kontre malarya, bon, Non antidòt la se klorokin, li gen tan eseye l sou plizyè moun, gen anpil moun ki gen tan gen anpil prèv avè l, paske gen anpil moun ke yo menm yo te bay medikaman sa, aprè 6 jou sèlman, te gen apeprè 75 pousan nan viris la ki te nan kò moun nan ki gen tan disparèt nèt. Bon, sa son nouvèl ki vrèman fè anpil kè moun kontan, sitou Lèzetazini, Brezil, Itali, e Frans, se medsen an Frans yo ki te gentan fè premye dekouvèt sa. Gen anpil moun ki gentan kontan akoz de medikaman sa ki gentan mete deyò a ki vrèman efikas pou lite kontre maladi koronaviris sa. Pou nou mete yon fen konplè avèk videyo a, avan yè, semèn pase a, Pastè Renaud li lage yon videyo kote li di ke sitwon li bon anpil pou Coronavirus. Men, gon Ayisyèn ki vrèman, vrèman egzajere nan aksyon ke li fè a. Li tèlman renmen enfòmasyon ke Pastè Renaud pase a, li menm pran sitwon li mete nan cheve l, li sere l anba cheve l, l al travay avèk li. Pou moutre w li tout nan travay la, l ap pran sitwon an, l ap kale l, l ap pase anba nen l, l ap pase nan tout men li, pou l kapab pwoteje tèt li kont viris la. Se pou moutre nou tèlman Ayisyen yo tèlman pè sa yo rele kowonaviris la, m konnen tout moun pè l, e depi Ayisyen an konnen yon ti bagay, yon ti metòd ki pou pwoteje l kontre kowonaviris la, l ap pran tout prekosyon, l ap swiv tout ti metòd sa yo pou li. pa pran virus sa. Bon se la ke nou menm nou mete fen avèk videyo a, si ou menm ou poko abòne avèk chanèl la ou te nouvo sou chèn nan, pa bliye fè sa anvan ou sòti sou videyo a, si pa egzanp ke ou menm ou te renmen videyo a tou pa bliye kite yon like nan videyo a, e patajel tou avèk kèk moun ou ke ou ta renmen konnen tout enfòmasyon sa yo ki sot pase nan videyo a.